Nou deside leve kanpe nan dat 18 novanm nan, non sèlman nan nò peyi an men nan tout peyi an. E Vètyè se yon zòn ki sakre, pa gen oken gouvènman defakto. E ni reprezantan gouvènman defakto ki ka vin pale Vètyè, paske Vètyè li senbolize yon bagay, Vètyè se nanm nou, Vètyè se sous libète nou, yon libète ki te pran tout planèt la e ki gen yon retonbe nasyonal, entènasyonal. Jodi a m vin di tout peyi an, mobilizasyon pral fèt nan Nò peyi an, non sèlman nan apre Okap Ayisyen, Men gen de kanmarad nou k ap nan kanal la 18 novanm, gen de kanmarad nou k ap Obòy, e sa vin fè pral gen yon mobilizasyon jeneralize nan gran Nò peyi an e nan tout peyi, konpri Pòtoprens e nan rès peyi an. Jodi a, nou vin di peyi an 7 fevriye pral rive. Ariel Henry te pibliye yon akò, swadizan akò, Se pa moun ki te di l pibliye l. Akwa te di, 7 fevriye 2024, Ariel Henry manda l oubyen tan l, li pa t gen manda alò, tan l ap fini. Si Ariel Henry te pibliye nan Le Moniteur swadizan akò li te jwenn avèk yon seri de lòt gwoup moun ki te di, 7 fevriye 2024 tan Ariel Henry ap fini jodi an pa gen wout pa bra otomatikman 7 fevriye rive Ariel Henry pa ka rete nan tèt peyi an se sak fè pitit Dessalines vin lanse yon apèl bay tout konpatriyòt nou yo tout dirijan politik tout dirijan ki nan nenpòt ki sektè anndan peyi an pou n fè yon fon komen pou n sove Ayiti. Menm si gen pwoblèm entèn, menm si gen pwoblèm ideyoloji, an n bliye sa yo pou n fè yon veritab fon pou n demaske Ariel nan tèt peyi an. Pèp Ayisyen, Ariel pa ban nou sekirite, li pap ka ban nou konsèy elektoral, menm si w tande l di l ap bay konsèy elektoral, se pa vre! Se paske l bezwen adousi moun pou l rive 7 fevriye, pou l montre entènasyonal, pou l montre nasyonal li soud pou l al fè eleksyon e l di l ap pibliye nan lemond entè non moun yo pral chwazi ki pou al nan mitan konsèy elektoral. Se pa vre pèp ayisyen. Pèp ayisyen, pitit Desalin, rejte bagay sa a. Dezyèmman, nou tout wè caricom monte caricom desann depi konbyen mwa? Pitit Desalin te di nou pa gen anyen k ap sòti, se pèt de tan. Se sa k fè nou, nou te pran distans nou avèk bagay sa a. Nan sans sa a, nou di peyi an, nou mande tout moun k ap chita avèk caricom yo, abandonnen caricom. rejwenn nou nan veritab fon komen pou n fè yon inite pou n retire Ariel nan tèt peyi a. Pèp ayisyen, tande byen, nou pa ka konte sou moun sa yo. Jodi a, dola bese, pandansetan, manje ap monte. Antouka, nou pa gen chwa, nou te envite laprès pale ekri e televize pou n anonse yo. mobilizasyon pral fèt nan vil lan e rès peyi an. Dezyèmman, pou n rejte swadizan desizyon caricom ap pran anndan peyi an. Twazyèmman, pou n di peyi an 7 fevriye rive, Ariel Henry pap ka rete nan tèt peyi an e nou mande peyi an. Nou mande pèp la, se pou yo mobilize nan 4 kwen peyi an avan 7 fevriye pou n demaske Ariel Henry nan tèt peyi an. Avèk Ariel Henry, pa gen espwa peyi an, pa gen espwa pèp ayisyen. Se sa k fè nou deside mobilize depi 18 novanm k ap vini la a. Pèp ayisyen, kote Moyiz Jechal mennen nou, se la pou nou ale. Nou an pran wout.

inipolè, nou pral tonbe nan yon mond miltipolè. N ap soti nan yon ekonomi kapitalis pou n al tonbe nan yon lòt altènativ ekonomik. Nou fè chwa sa pou nou. Pèp ayisyen, se pa moun m pa vle wè, se pa blan m pa vle wè, se pa lòt peyi m pa vle wè, men, se moman an menm ki rive pou n pale avèk lòt pèp, lòt peyi, pou n pa rete anba loksidan. Si loksidan tap ede nou yo tap ede nou deja imajine w semèn pase prezidan etazini an Joe Biden li envite 12 peyi nan amerik latin nan amerik di sid lan karayib lan pou yo prezante yon altènativ ekonomik kapitalis yo pa envite ayiti sa vle di. Yo pa rekonèt nou. Enben nou menm, si yo pa rekonèt nou, ann pale avèk moun ki vle wè nou. Ann pale avèk moun ki rekonèt nou. Se sa k fè, yo ouvè lakay yo pou n al travay pou yo kòm esklav. Lè nou fin travay pou yo, y ap tounen nou lakay nou oubyen y ap mete nou nan prizon. Nou pa vle rive la. Nou s on peyi tankou tout peyi. Non gen moun ladanl, gen moun ki konprann byen sa kap pase la a, nap demaske tout krim kap fèt anndan peyi an, tout irèsponsab yo ki anndan peyi an, e nap demaske tou on sektè ekonomik avèk yon entènasyonal pandan 200 zan e plis menm ki mete nou nan sa n ye la jodi a. Jodi a tout moun wè, pèp ayisyen nou gentan gen jwèt la deja paske yo te panse. Atravè on seri de moun ki gen mikwo, yo te ka destabilize mouvman an. Yo pa kapab. Jodi a, jan mouvman pank ap li an, pa gen moun ki ka fè l kanpe. E, jodi a se yon viktwa. Yo pa gen moun ki pou pale pou yo ankò. Pèp ayisyen, tande byen, vizit mwen nan peyi Larisi, se yon mesaj nou voye bay tout moun pou nou di jodi a, Ayiti reprann kap li. nan kad yon batay jeopolitik avèk diplomatik Pèp Ayisyen, jounalis ki la yo, laprès pale ki te televize, entènot nou yo, m te tyen bay konferans sa a, se pou n mobilize peyi an, pou n di peyi an, se vre gen lòt vwayaj n ap fè aletranje, men moman sa yo, n ap konsantre tan nou anndan peyi an pou n retire tèt nou. nan sa n ye la jodi a. Mèsi tout moun ki Pale de nègès yo, nèg kap vann gaz 160 dola yo. Ke Ariel Henry, ke represantanl,
yo tout Vètyè lan son zòn sakre, nou deside leve kanpe pou n mande pèp ayisyen an pa kite. Yo vin pyetine diyite yo paske lè Capois avèk Dessalines te pran desizyon pou te mennen batay la kont pi gwo lame ki te egziste nan mond lan, yo te bay vi yo paske yo te bezwen nou gen yon peyi. Jodi a nou deside defann diyite nou, defann libète avèk teritwa sa a. A bon antandè, sali, Ayiti pap peri pèp ayisyen. Mèsi anpil.